Hello tout moun, non pam se Naomi Siméon e map di nou byenvini sou chèn YouTube mwen. Si se premye fwa nou pase sou platfòm nan e nou tonbe sou chanèl mwen an, konsidere pou nou kapab enskri. Apre sa, si nou renmen videyo an, pa bliye bal li yon jèm epi kite kòmantè si nou gen opinyon ke nou vle pataje ou dimwens nou vle poze kesyon. Videyo sa fè swit avèk yon premye videyo ke mwen te poste kote ke mwen tap pale de fason mwen te di ke mwen gen de enfòmasyon ke mwen kapab pataje avèk moun ki vle aprann anglè, mwen gen de trik, de teknik ke mwen menm mwen te itilize e ke mwen vle pataje l ansanm avèk moun. Donk kèlke pa map kite lyen premye videyo sa kote ke m tap pale de enpòtans anglè an, ou kapab al gade li si ou enterese. Donk mwen te pran kèk ti nòt, m espere map ka swiv nòt yo. Sa ke mwen vle atake anvan, avan ke mwen bay trik avèk taktik ke mwen menm mwen te itilize, Se de sa m te kab rele de mit ki konn kay de moun, li te lakay mwen a yon sèten moman. E mwen panse ke se de bagay ke nou dwe travay sou yo avan. An nou di ke la mwen vle demistifye yo avan, paske yo se de bagay ki konn fè ke moun nan ezitan pou li menm li kapab al aprann lang lan. Premye sa mwen te panse avè l se, an nou di, se de gwo liv. Ok, gen vrèman fòma liv angle m te konnen, m te konn itilize Ayiti e menm isit lan tou. Liv yo, yo vrèman, yo vrèman epè, yo vrèman gwo. Donk, si w ke ou menm nan ou pa konnen, ou pa konnen lang lan, se premye fwa ou pral aprann li, Le fèt ke w on gwo dokiman konsa nan men w, malerezman m pa genyen e liv TOEFL mwen an la m te ka fè moutre nou. Fòma sa yo, yo vrèman enpresyonan, yo fè w ezite pou ou menm pou te kapab di, o, kilè, kilè m pral gentan konn tout bagay sa yo? Kilè m pral aprann tout bagay sa yo? Donk, gwo liv yo enpòtan men Mwen menm, janm ke m pral demontre nou an, n ap wè n ap itilize bagay sa yo jiske nan dènye etap ke m te ka di. Answit, lòt bagay ki konn fè moun ezitan ankò mwen panse, se aksan an. Se jan ke nou menm nou pwononse angle an. Pa bliye si ou pa fèt nan peyi anglofòn, ou pa fèt usa, ou pa fèt ki kote yo pale angle, Ostrali, an Angletè, Etc Ou te gentan gon lòt langaj ki se te premye lang ou oubyen nan ka pa nou an ayisyen nou gen kreyòl nou gen fransè donk aksan ou li pap janm menm jan avèk on moun ki te fèt isit ou di mwens ki te vini isit la lèl te piti paske m kwè syantifik yo di konsa ke umm jiska katòz an kenz an si ou soti nan lòt peyi epi ou pou tranzite Ou gan dwa eskize m. Ahm Yo di ke si ou soti nan nan lò peyi nan nan nan ti laj sa yo, ou gen dwa ou menm nan ou vin pale kote ke ou vin pran aksan vrèman moun ki fèt nan peyi an. Men pa kont, e si w kite peyi w rèk tankou m, granmoun, Li pap vrèman fasil pou aksan ou vrèman li vin mele avèk menm jan avèk on moun ki ki la, ki te fèt la ou di mwens ki te vini la lèl te piti. Remake ke m pa pale de ansyènte. Ansyènte toujou pa pral pa pral bo aksan ou te mèt gen 10 an, 30 an, 20 tan. A mwens ke ou fè menm jan avèk aktè yo ki pran de klas entansif ki vrèman antrene sou aksan yo. e m pa kwè ke vrèman aksan an li pral chanje. Eske m te ka fon ti demonstrasyon s pou nou? Bon m eseye. Umm Let's say for instance, I just switch from Creole to English right now.

So with that being said, let's move on! Go back to the point! Moving forward! Ok, m espere ti demonstrasyon sa a te ba nou yon ide. Pou moun ki pa konprann, ki se avè nou m ap pale la kounye a la, sa ke mwen sot di, si m ka sonje tout sa m sot di talè an, se ke Aksan li pa li pa vrèman enpòtan e ke menm si w wè moun nan te ka ap pale anglè a ou wè li fasil pou li soti nan bouch li ou di mwens e e e ou wè sa l ap di a sonnen yon jan nan zòrèy w o wi w ap di moun sa gen yon bon aksan moun sa vrèman ka pèfòme nan anglè a li pale l byen mwen menm Pèsonèlman m panse m gon gwo aksan e anpil moun konn di ke men menm mwen gen aksan tou. Gen nan yo ki panse ke mwen se Jomeyken, gen ki panse mwen se Afriken. Li ra pou yo di m Ayisyen lè m pale. Donk, mwen, mwen, mwen menm, m kwè m te di yon pawòl konsa tou, ke m remake ke mwen menm mwen gen aksan an tou e ke pafwa m menm panse m lè m ap pale m rezone tankou son ti chat lè m, lè m di angle.
wrong you one hundred percent maybe ninety percent wrong I have.
Men a la fen de la journée mwen kominike mwen itilize l pou m kominike mwen itilize l pou m fè kòb mwen mwen itilize l pou m aprann mwen itilize l pou an ekip de seri de bagay donk lè m pale lòt moun konprann mwen se sa ki pi enpòtan pou mwen. Donk si ou genyen ou genyen konplèks pa rapò ak aksan ou, pa rapò a jan w ap sonnen lè w al pale anglè an, pa kite e yon bagay konsa vrèman vrèman fè ke ou menm ou ezite pou w aprann. Answit nan nòt la mwen te pale de entimidasyon lòt moun, se sa m te note. Wi. Pa egzanp, sou menm koze aksan an, lè w pwononse, ou di mwen san, an nou di sou nan yon klas anglè w ap aprann, ou ka di yon mo, mo a pa byen sòti, epi gen moun ki la a ki bezwen ri, hahahahahha, ok, moun sa yo alafendlajounen yo pa pral pran, yo pa pral prezante tèt yo yon kote pou w lè w bezwen ale, lè w bezwen bagay biznis ou se pa yo menm ki pral fè l pou ou, donk se pa sa ki enpòtan, pa kite moun ki ap bezwen griyen dan, ki panse ke yo ka fè pi byen pase w pou al vin entimide w, pou fè w panse ke ou menm e e ou pa ka pale byen. Se pa sa ki enpòtan. Blan, sa nou rele blan an, moun ki pale angle yo, se pa sa ki enpòtan pou yo, depi yo bezwen kominike avè w, pe enpòt jan w sonnen, y ap chèche yon jan pou yo konprann ou. Answit, m te note enpresyon lòt moun konn fè sou ou. Enpresyon lòt moun konn entimide w tou. An nou di, pa egzanp, si talè m te pale, l te sonnen byen nan zòrèy ou, ou wè m te pale rapid, ou wè m te pale byen, epi ou di konsa ke, O! Mezanmi, ou kwè m ap ka fè sa konsa? Ou kwè pa m nan ap ka sòti konsa? Ou kwè tou e m ap m ap arive mete m nan nivo sa? Non, pa kite enpresyon moun entimide w. Lepoukwa? Se paske chak kote on moun ye, li genyen, sa m te ka di, yon seyans oubyen de seyans de pratik ke li menm li te fè pou li kapab rive e nan nivo sa. Answit, lòt sa ke m te note, mezanmi piga tout videyo a pase nan nan nan bagay sa yo, se pa paske ou pa pral aprann anglè an pou di pou di se Etazini ou byen yon peyi ki pale anglè ke ou menm ou bezwen viv pou sa. Sa se yon lòt mit ke liye m panse ke moun si poze retire nan tèt ou panse ke ou kap aprann nenpòt kote ou ye m konnen moun ki pale anglè pafètman ki pa janm mete pye l nan peyi ki anglofòn. Pa kite se koze viv lan peyi an, rete lan peyi a pou on bon ti tan se sa ki fè w pral pale anglè. M konnen gen moun ki ap viv Ayiti ki pa janm met pye pa bò isit ki pale anglè pafè. Ansuit gen moun ki ap viv isit la tou ki gen anpil tan ki pa janm ka pale anglè. Pa sèlman Ayisyen, genyen Tout lòt nasyon yo genyen, chinwa genyen, espanyòl, tout, sa n te ka rele tout spanish yo, sa k soti Ekwatè, Salvadò, lòt kote eksetera, n ap sezi wè sa ke moun sa yo konn gen dizan, douzan, trèzan, trantan menm lan peyi a yo pa janm pale angle, paske vrèman gen yon kominote espanyòl la m kwè yo yo retwouve yo yonn avèk lòt donk li pa vrèman yon pwoblèm pou yo si yo pa pale l, men anpil, anpil, anpil moun pa pale l. Donk, ou pa bezwen nan yon peyi anglofòn pou w pale angle. Ansuit, pou aksan, menm si w pa vin nan peyi a, m konnen de moun ki pa ko janm deplase kite Ayiti. Bon, moun sa m panse avè l la, se yon moun ki te lekòl nan sa ke nou rele lekòl ameriken Pòtoprens yo, li te nan yonn nan yo, pa Union School, li te nan, petèt NAS oubyen NIPS, yonn nan lekòl sa yo, aksan li vrèman pafè ke lè l ap pale ansanm avèk mwen menm, m gen lòt zanmi m ki ameriken ki tande, y ap mande m èske misye Nouyòk oubyen èske se yon moun ki Nouyòk ke l ye paske li vrèman gen aksan moun e. sa m te ka di ki ap viv New York. Apre sa m gen lòt moun ankò ke m konnen ki pa janm kite peyi a mwen menm lè m ap kominike avèk yo m rele yo Ayiti pèsonèlman se se sèlman an anglè ke nou pale. Donk m panse ke m retire mit yo ase pou nou, sa gen tan pran yon bon. tan nan video a la, video a pral long eskize m pou sa. Kounye a la nou pral pase avèk de truc, de taktik ke mwen menm mwen ta konseye nou itilize. Premyèman nou bezwen on diksyonè anglè. Si nou ap fenk debite nou bezwen on diksyonè m panse ki se anglè fransè. Men si nou pap vrèman debite nou bezwen se pèfeksyone nou bezwen pèfeksyone nou Diksyonè sa li ka antyèman an anglè. Donk, apre nou fin genyen diksyonè lan, remake ke m pa pale de liv gwo liv yo, de liv gramè yo, nou bezwen sa nou te kapab rele yon patenè. Apre nou genyen diksyonè la, nou bezwen yon patenè, yon moun ke nou toujou ap tèks, yon moun ke nou toujou ap pale ansanm avèk li, pou ke moun sa li menm nan, li Li vreman ekri nou e Li vreman ekri nou an anglè m poko di pale non plis non ekri tèks moun sa a chak lè l gen yon bagay li bezwen di nou si se yon moun ki toujou sou whatsapp nou m toujou bezwen pale avè l nou tèks moun sa a an anglè ooh yon ti poz. Mwen te gon ekran la k te vrèman annuiye zye mwen. Wi mwen tap di ke nou bezwen yon yon patenè kote ke li ka yon zanmi. Nan ka pam, m sonje lè m tap aprann pale anglè, mwen te genyen plizyè moun ke mwen te konn ap fè sa m te kab rele, li pat pratik paske se aprann mwen te mwen te ap aprann e m panse nan pami moun sa yo te genyen plizoumwen 3 nan yo tou se aprann yo t ap aprann, se menm jan avè m se lan diksyonè chak lan w moun di on mo ou kouri al gade lan diksyonè, ou bezwen ou bezwen di mo paw la tou ou al gade lan lan lan diksyonè w di ou ou ou ekri moun nan, te ka gen 2 nan yo konsa ki te pale anglè paske te gen yen ki nan lekòl ameriken. Donk, yo, pou mwen menm, se de moun ke m te vrèman entèraji avèk yo chak jou, paske, sa w konprann, lè w gen filè, tout la sent jounen y ap ekri. Donk, m te vrèman, vrèman itilize moun sa yo pou fè pratik ansanm avèk mwen. Donk, sa ki te pale angle deja yo te vrèman benefisye de yo, epi sa k te konn ap teke grenn mo menm jan avèk mwen nan tèks yo, On pratik konsa pandan 2 ou 3 mwa te vrèman ogmante nivo nou. Donk se dezyèm bagay m di ke nou menm nou kapab fè apre diksyonè an answit nou gen yon moun pou nou fè pratik. Apre sa, otou de nou. Pa egzanp ou chanje paramèt telefòn ou, ou mete l an anglè, e de ti bagay ke ou zye w toujou ap tonbe sou yo, Tanzantan, ou al aprann mo a an anglè, ou chèche l nan diksyonè. Pa egzanp, si w gen tab lakay ou, ou di, O, kòman yo di tab an anglè? Ou ale nan dik, ou a, ou ale e ou chèche nan diksyonè fransè, anglè, si se sa w genyen. Ou di mwen si yon moun ou pa vle envesti nan diksyonè, ou ka itilize sa nou rele Google Translate sou telefòn ou tou pou fè sa. Donk, chak ti bagay ke, paske m panse ke nou Nou se de des êtres ki plis aprann lè nou wè avèk lè nou lè nou tan bon tout moun aprann lè w wè lè w tande men kòm de kad lè m di lè nou wè lè nou tande an nou genyen yon yon bagay ke nou asosye avèk sa ke nou ap aprann nan pa egzanp ou gade nan yon liv ou li tab Men, lè w wè tab la, li materyalize devan w, ou wè se tab a salamanje lakay ou, ou wè li, li fè ke ou menm ou kapte mo an pi rapid. Donk, ou aprann pa asosye sa, mo vokabilè sa w ke w konnen an avèk fè ke ou wè bagay la fizikman. Answit, mwen di ke nou chanje paramèt telefòn nou. Apre sa, si genyen, sa pral depann de ki nivo nou ye. Si nou a fenk kòmanse, nou pa fè sa. Remake ke m melanje nivo e e e bazik avèk moun ki entèmedyè ansanm. Si, pa egzanp, ou s on moun ou aprann anglè a deja, ou konnen kèk ti bagay, ou vrèman pa ko abil, sa ke w ka fè, lè w ap gade, pa egzanp, m konnen anpil moun renmen gade seri. Lè m te enfotonik m te fè sa anpil. Elèv enfotonik yo pran 10 sou 10 nan gade seri. Mwen menm, lè tout moun ap itilize seri pa yo, seri, TV show, sezon, m pa konn kòman nou rele li an, lè tout moun ap gade pa yo an fransè, menm si m pa konprann tout bagay, m toujou goumen pou m gade pa m nan ann anglè. Le poukwa, Lè ke wap gade yon televizyon, lè ke wap gade yon seri ou di mwens wap gade yon bagay ki enteresew, ou nan ou nan ou nan yon eta ke m te ka rele, m konnen mo an an anglè men m pa fouti jwenn li an kreyòl oubyen an fransè pou m di nou, Men m te ka di se nan yon eta ke ou ye kote ke ou fokis ou li devan bagay la w ap gade a. Konbyen fwa ou konn wè w nan televizyon epi yon moun pase bò kote w ou pa menm wè, oubyen moun nan poze w yon kesyon ou pa menm tande, paske se konsa sèvo a li menm li fonksyone, pandan ke ou menm w ap gade bagay sa, ou vrèman fokis. Se pa aprann w ap aprann. Se sa w di nan tèt ou, ou pa p aprann, men pòkont, men pòkont espri a li menm nan, sibkonsyan ou li menm nan, l ap kapte. De se fèt, pandan ke ou, ou, ou, ou, ou ap amize w ap gade bagay sa yo, ou bezwen entwodui lespri w, entwodui sèvo a pou li menm, Li ap aprann, san ke ou menm ou pa fòse, san ke ou pa chita ou chita ou pran dispozisyon ou di konsa ke ou menm ou pral etidye. Donk si nou gade televizyon anpil, nou gade seri, nou gen Netflix, nou download e tout bagay e sou BitTorrent, m pa konnen kote nou jwenn tout pil bagay yo, eseye fè sa an anglè, l ap trè bon pou nou, menm si a un sèten moman nou wè l fon ti jan difisil pou nou konprann. Nou mèt kwè m, san nou pa rann nou kont, sa ap vin pwograme nan lespri nou e e ke se rete n ap rete n ap di tèt nou kote nou te jwenn avèk e pil mo sa yo, pil bagay sa yo ke nou menm nou aprann. E lòt bagay m kwè mwen te mete sou nòt la ankò, ekriti m tèlman lèd ke menm menm m pa ka li l. Aah! Si nou nan kou anglè, moun ki nan kou anglè, sa m te ka di se ke nou pa vrèman sipoze repoze sou pwofesè an, paske pwofesè yo gon kourikoulòm ke y ap suiv, men pafwa yo pa vrèman gen tan pou yo aprann nou tout sa ke nou ta bezwen konnen. Answit. Lòt bagay ankò, se ke lè nou nan klas yo, nou pa dwe strese, nou pa dwe, kòman m te ka di sa, s on nouvo eksperyans, s on bagay ke n ap fè, epi nou vrèman, pa konn chita nan klas, se pou wè elèv la, wè konstipe, l ap gade pwofesè a konsa, kòm si, li fè lespri l pa, pa, kòman m te ka di sa, pa rilaks ditou, m ap di moun yo, rilas, moun nan pa, pa vrèman, kòm si. M te konn di sa, te konn anniye lòt ti nou di moun an chita l konstipe. Sa vin fè ke kòmsi w ap fòse lespri a pou l aprann. Anpil fwa w pa konn wè ti moun ki chita konsa nan klas epi lè yo sòti nan klas la, pa pou m pike oubyen pou m e anniye kenn moun non, men lè yo konn fè sa epi lè sòti deyò a premye moun si w mande l yon bagay pou yo sa t ap di a e li menm ki pa konnen. paske li te li panse ke sa lap fè a se pou l konsantre kò l pou l aprann men men ofèt se pa konsa vrèman sèvo a fonksyone li pa renmen anpil strès sou li donk li pa vrèman retni anyen donk m panse ke liv sa vre e nòt sa yo vrèman genlè se distrè ap distrè m olye ke yo yo bay mwen ban m pale ban m pale nan tèt mwen pito. Wi, Doc, ou ou vrèman relakse ou lè ke wap aprann e nan klas la. Aprè sa, si ou nan nivo entèmedyè ou kon ou komanse ka fè ti lekti, pran liv ki entèrese w, pran liv pa egzanp, pa egzanp an nou di liv sa entèrese m, paske liv sa se yon liv ki pale de reenkanasyon, e aktyèlman liv sa m kwè m te pote l nan yon klas anglè ke m te genyen. ou li liv lan, si ou ka ale chapit pa chapit ou pran, si se fraz pa fraz ke w ka ale ou pran, men ou li yon bagay ki enterese w, yon bagay ke se pa yon moun kap fòse w pou w al li, se paske ou bezwen konnen sa ki fè ou li l. Donk, lè w ap li l la, ou toujou itilize sa m di an, itilize diksyonè lan, chak ti mo ou pa konnen, epi ou mete l ladan l. Answit, ou genyen yon kaye. Chak lè ke ou ou on mo, ou ekri l nan kaye a. Kwè m si w vle, wè kaye sa a, ou gen dwa pa janm tounen ladan l ankò. Ou gen dwa pa janm ouvè paj kote w te ekri mo sa ankò. Tankou kaye sa m kwè se yon kaye ke m gen yon bon ti tan. M te konn mete anpil mo ladan li. M pa konnen si nou kab wè nan videyo an. Epi m pa janm konn ouvè kaye a ankò. Men ou konnen kisa, le fèt ke ou te ekri l, le fèt ke mo sa te pase devan w lan, ou te chwazi repòte li nan yon kaye, sa s on aksyon ankò ki gen tan fè sibkonsyan ou, ki gen tan fè ke sèvo ou li retni e mo an, li retni definisyon an. Donk se pa, se pa vrèman yon pinisyon si ou wè ou menm ou gen kaye anglè epi w ap ekri mo an, Menm si w pap tounen ladan l, ekri l kanmenm. Answit, lòt ti konsèy m panse ki pratik ke moun te kab fè pou w pale Anglè a rapid ankò, se itilize de liv de vokabilè ke ou menm ou mete lan valiz ou. Nenpòt kote w prale ou konnen w pral gontan w pral pèdi, m konnen anpil nan nou renmen pèdi tan nan telefòn kounya, anpil nan nou ap gade Facebook, anpil ap gade YouTube. Lontan mwen menm se sa m te konn fè m te m te m te konn pran blokis nan kamyonèt anpil anpil anpil donk m toujou gen ti liv mwen pandan m nan kamyonèt lan m chita e m ap gade pa egzanp menm menm lè m te Nouyòk m konn nan tren m chita paske depi ou annuiye moun pa ka rete annuiye depi ou annuiye w ap toujou lespri ap toujou bezwen ke ou fè yon bagay ke w ba l yon amizman ke w ou menm ou chèche yon bagay ki pou Kenbe l an aksyon. Donk, olye ke w pran telefòn ou, pa gen moun k ap fòse w etidye, gade m di sa ankò, san strès, san anyen, ou jis ap pase kèk paj nan liv la. Bon, men m tonbe sou yon paj la ki gen yon bagay, sa se yon siy ke m te konn soti a liv sa a Ayiti. Gade ti flyers sa, m kwè, o o! Sa soti ba m, m t al mande enfòmasyon pou maryaj mwen nan tribinal Petyonvil. Ha ha! Antouka wi ou toujou gen ti liv la nan men ou wap fon ti gade e kanbyen menm lè w lakay ou tou ou ou ou pa konn wè gen de lè w rete w annuiye ou pa gen moun pou a ale kenn kote ou pa gen moun pou rele ebyen se lè sa lespri a li menm lan li annuiye li dispoze pou Li pa dispoze pou l aprann nan, men w ap ba l yon bagay pou l fè, se lè sa ou rale ti liv la, ou li, ou pran mo vokabilè ou, si se yon liv gramè nan sa ki konn ap enkyeto yo, ou pran l, se lè sa a ke ou menm, ou kòmanse ap repase de mo oubyen ou kòmanse ap li sou de seri de bagay. Remake ke m di, Se pa devwa pwofesè, se pa e nan kou anglè ou prale pwofesè ap voye ou fè gwo egzamen ki pral fè ke ou aprann bagay lan, se ou menm avèk ti tan w avèk disponiblite pa w ki renmen sa ki ap itilize ti teknik sa yo pou ou menm ou kab aprann. Kounye a, an nou di n ap tounen sou koze gwo liv yo. Ki lè ke ou menm ou itilize gwo liv gramè, gwo liv TOEFL, gwo, an ki gwo liv angle ki genyen? Mwen menm, pèsonèlman, m panse ke nan nivo sa a, se, liv sa yo se pa yo menm ki pèmèt ou pale angle. An nou di, valè moun nou genyen ki ale Sendomeng, valè moun nou genyen ki antre isit la, moun sa yo se pa paske yo te e e efò lekòl oubyen yo t al nan nan klas pou sa, yo t al nan anyen, men yo pale lang lan, men yo konprann lang lan lè yon moun ap pale. Yo pa al lekòl pou sa. Ebyen ki sa yon lang ye? Lang li lan li menm nan li se pratik, lang lan li menm nan li se sa m te ka di a bezwen, si w depi w bezwen pou w pale l, w ap pale l. Donk gwo liv yo, mwen panse ke nou itilize yo sitou lè ke nou ale nan yon kote ki fòmèl, pa egzanp nou lekòl, e mwen menm mwen sonje New York mwen te lekòl epi mwen bezwen fè sa ki rele redaksyon anglè, èse, oubyen kòman yo rele sa nan fransè a m kwè nou te konn fè e nan literati se pa bon m pa sonje kòman yo rele bagay la non se pa redaksyon non l te ye li menm. M bliye, mo a echape m pou le moman. Donk lè nou te bezwen fè de seri de bagay sa yo, ou vrèman, ou konnen gon prezantasyon ou pral bay yon pwofesè, ou vrèman bezwen konnen de règ gramatikal, ou vrèman bezwen ekri san fot, ou vrèman bezwen tou pou w e montre pwofesè a ke w itilize gwo mo, men mo a vin jwenn mwen kounye a, disètasyon. Donk se lè sa ke ou menm, Ou bezwen pou gen gwo liv gramè sa yo kote ke ou konnen men ki lè ou anplwaye tèl tan non vèb, men ki lè ke ou menm ou itilize tèl mo. Epi kounye a la, gen de gwo mo tou ki pa vrèman kouran nan angle a ke w ap aprann pou epi ou vin mete li nan nan nan devwa sa pou kapab enpresyone pwofesè. Epi liv pa egzanp on liv TOEFL, on liv TOEFL ba ou stil ke yo ekri disètasyon an anglè paske nou pa gen menm apwòch la an anglè pou nou ekri disètasyon jan ou konn ekri disètasyon an fransè. Apwòch la li diferan. E se sa m konn wè lè k te ban m pwoblèm e e e e nan lekòl bò isit. M te gen on klas anglè ke m t ap pran epi. An move elèv mwen ok. Mwen toujou pa preske bay dam nan enpotans nan klas la, m pa patisipe nan klas li, m jis gen de lè m nan klas la m zone out, m byen lwen, m ap panse a lòt bagay mwen, epi m te konn ap fè sa ke nou rele C plus, se konsa ke yo note nòt yo an nan lekòl bò isit, C plus, B mwens, Men se plis yo. Epi dam nan panse ke an mwen gen anpil lakin, sitou li wè m pa pale. Epi m kwè yon lè klas la fini m ap desann nan elevatè a kòmsi w wè pwofesè a l ap ranje kò l pou l vin pale avè m. Epi l vin di m konsa, O ou konnen si ke ou gen lakin, gen jan ke nou kapab ede w, gen de fason ke ou menm ou kapab e fè pou ke ou aprann lang lan. Map gade fi a. Fi a banm papye on dirè e kòm te ka di sa pou mwen al pran leson. Se pa imilite mpa genyen non men mezanmi mpa janm pran leson nan lavim hahahaha kounya pou mta vin rive la se nan granmoun mwen mta vin pran leson e se si pou de bagay kem konnen deja. Pi se lè sa mpale a dam nan mpmande kisa k pase li di wi paske m wè ou pa pèfòman nan nan èse yo, pa pèfòman nan disètasyon yo, se se ke yo mande pou klas la pase, men pòkont ou pa janm konnen sa k ka rive nan egzamen final ou, si s on se mwens mwen vin ba ou, sa vin fè w ka pa pase klas la. Oh! Ok! Mèsi! Thank you very much, madam! Kounya la m remake sa ke mwen menm mwen te manke, se neglijans ke mwen ap fè lè madam nan bay fè devwa, neglijans pou mwen pa ekri nan stil ki stil anglè an, answit jis itilize de mo senp san ke mwen menm mwen pa itilize de mo ki ki vrèman konplèks ki pou ta enpresyone dam nan pou e e banm nòt yo. Donk sa ke m fè, on semèn, m, oh, li nan liv sa yo, aprè sa, mwen. e monte nivo mwen nan klas la. Donk, se lè sa mwen menm, mwen panse li enpòtan ke nou bezwen gwo liv gramè yo, gwo liv vèse, gwo liv e, e, e, e, e, e tòfèl, gwo liv preparasyon egzamen, si se yon moun k ap chèche pou gen bous pou pati, eksetera, se lè sa mwen menm, mwen panse ke nou kapab itilize gwo liv yo. Donk, pa kite sa yo enpresyone nou. Pa kite gwosè liv enpresyone nou. Chèche yon patnè pou nou pratike anglè an, pou nou ka pale ansanm avèk li. E answit, pa al chèche aprann lè nou strese. Apre sa, mete anglè a, kòman m te ka di sa, an, entegre l nan lavi nou de tou lè jou, mete l nan paramèt telefòn nou, si nou gade E e e seri anpil gade yo an anglè si nap tande mizik tande mizik an anglè mwen pa konseye tande mizik rap paske yo anglè sa yo yo vrèman m pa konnen menm moun rapè yo yo pa konn ki anglè yap pale se kòmsi m te ka di w ap pale jagon an kreyòl tout moun pa konnen jagon se pa tout rap ki klè menm mizik e e e e e cardi b Tèt cho, moun pa ka konprann anpil nan anglè ke lap di, menm ameriken tou konn pa konprann nan sa lap di. Donk se pa mizik sa yo. Tande de mizik ki slow, tande de mizik tankou ok nou ka gason nou pa vle tande Celine Dion men antretan pa gen yon lòt moun ki vin nan tèt mwen la poum di nou, tande de mizik sa yo ki vrèman pale de anglè ki pwòp. kote ke nou menm nan nou kapab aprann konsa. Donk an rezime m m ka di nou ke ti trik sa yo te vreman mache pou mwen. Donk si se pa ti filè w genyen pou w pratike avè l, chèche yon bon zanmi, menm lè m dechaje, ti filè. M te konn pratike ansanm avèk yo. Answit, sa m di nou an, pou mwen menm pou m mete l an pratik, non sèlman m pral chèche enplemante l avèk zanmi sa ke m te pale nou de li an, answit mwen gen 3 ti kouzin mwen tou, m sanbleretil m pral pran yo tankou se 2 rat laboratwa. Pou mwen menm, mwen remete taktik sa yo ki te fè m aprann pale anglè a, epi nan de twa mwa, m vle ke nou menm nou vini la nou kòmante pou nou ka vin di mwen e kòman eksperyans lan li ye pou nou. Epi, ansuit mwen menm tou mwen ka ba nou yon nouvèl de kòman sa mache tou pou Ti madmwazèl mwen yo ki se 3 ti kouzin mwen ke mwen menm mwen vle ane sa la eksperimante sa avèk yo. M kwè gen yonn ki nan filo, gen yonn ki genlè nan twazyèm oubyen lòt la nan senkyèm. Ayiti yo ye donk m ap eseye kowòdone avèk matant mwen pou mwen menm mwen ka fè sa ansanm avèk yo tou. Donk si nou twouve ke konsèy sa yo li te enpòtan pou nou, E m te eseye bay yo nan tèt mwen, se pa vrèman m te planifye, planifye, planifye pou sa. Si nou gen kesyon, pa ezite poze yo nan pati kòmantè la, ou di mwen si nou vle ale pi pèsonèl, mesaj mwen dirèkteman sou Facebook, sou Instagram mwen. E pi, e pa ezite poze kesyon, m ap reponn nou. Si nou te renmen video an kite komantè ba li yon jèm siw poko enskri sou chèn nan konsidere enskri paske m pale mwen bay lodyans an menm tan tou mwen bay mwen pale de eksperyans mwen pa mwen bay konsèy tou sou chèn sa donk pa ezite enskri sou li aktive ti son klòch la pou nou k toujou kab resevwa yon notifikasyon lè ke mwen menm mwen poste yon nouvo Video. Sur ce, map di nou konsa ke mwen renmen nou anpil, si yon moun pat di w sa jodi a, di l gon konplè, gon, gon etranjè, manke al di bagay la an anglè, gon etranjè, gon moun ou pa menm konnen, ki pa menm konnen w, ki pa menm konn non w, ki di konsa ke l renmen w jodi a. Mwen pa bay manti lè m di sa, mwen renmen tout moun. E Rete konekte avèm sa ap fèm plezi anpil enskri sou chèn nan bay video a yon like yon jèm toujou kòmante epi nap wè non pwochen video babay.